Papi Mike please banm di yon bagay ou wè banm di yon bagay m gon tontonm tontonm nan m gon tontonm tontonm nan e tankou m te ka se tankou m te ka di i gen i gen yon 6 ans plis mwen yon ti frè manmanm so pa gen yon bagay kap pase poul pa pale avèm poul pa dim yon pakèt bagay
an fonksyon de eksperyans li ou tande sa m di w lan. Gen pakèt bagay m ka konnen yon gason ka fè yon fi, gen yon bagay, gen pakèt, m konnen pakèt bagay. Ou pa ka di m, li, ou mèt te renmen, ou mèt te renmen, ou mèt te renmen madanm ou jan w kapab la. Gen, gen de bagay, gen de tantasyon yon moun, yon moun ta fè sou ou, w ap fè l kanmenm. W ap, w ap jwenn, ou pa gen pye bòbòt nan baz. Yo, Jezi konn sa l ap di a nan baz. Pa fè m sa non menn. Tande byen. Ou banm di yon bagay. Zam pa ale nan gwo mayo nèga right now. Avèk, avèk, avèk, avèk, banm di w, m te rete kote m, fanmi m prèske se avèk, avèk, avèk tonton m, tonton m, m alèz ansanm avèk fanmi mwen wi menn. M pale nenpòt bagay ansanm avè yo wi menn. Fanm ayisyèn, gason pap pa twonpe yo.

Talè, talè pa n ka.
Papi Mike, ou ka jwenn, ou ka refize nenpòt 20 bout, 20 bob. Ou pa pre gen yon wap jwenn ou pa prefize l. Pa fè sa papi Mike. Papi Mike, papi Mike, you know, sa w konnen an m konnen l tou. Sa w konnen an m konnen l tou. Gason ap renmen yon sèl fanm. L ap renmen yon sèl fanm. L ap damou l, l ap bagay li. Se sèl, sitou si se premye menaj li.

Gen fanm Sam mwen konnen ansanm ou avèl la konnen l li, tou. li tou di w al nan fanm deyò. M konnen anpil nan nou fanm ayisyèn nou gen defo. Nou Talen, gen ahh, defo. Papi Mike, talen an sot di konsa fanm ayisyèn gason pap pa twonpe yo. So sak fè w di sa? Sa vle di se fanm ayisyèn sèlman ke gason twonpe? Se pa Monchè, m pap ba nou manti, So m pap ba kisa nou ki, manti. kisa Sa m ki pral mal nan fanm ayisyèn konsa ki fè gason pap pa twonpe yo? Ekoute, ekoute byen.
Sa m pral di an la nou ka fache, men 90 pousan fanm ayisyèn gen defo kabann. Yo pa jere. Yo pa jere. Sa vle di jounen jodi a lè w gen dwa ansanm avèk moun nan bèl vi nòmal aprè de twa mwa bouyay pete. Sa vle di moun nan kòmanse ap ba w de ti ratman ou konprann. So nou menm gason kisa nou bezwen? Nou pa bezwen anpil bagay. Bay bay bay nèg la bouboun nan. Jere nèg, fè ti manje pou li, lave rad li, pran swen l. Se sa yo nou bezwen. Nou pa bezwen anpil bagay. Mwen ap di w yon bagay, nou menm gason tou, nou menm laplipa gason ayisyen, fi a te mèt ap ba nou bòbòt maten, midi e swa. Ah! Depi nou vle fè kaka, n ap fè kaka. Ah! How could you? Period.
Ou konnen, ou Sarah, konnen sa k pi rèd la period. nan bagay la? Ou konnen sa k pi rèd Period. nan bagay la? Nou pa Period. janm renmen inove. Yo pa yo pa yo pa chame gason ey gen de gason gen nan gon jan ou chame yo pa fòse ale non. Kòman nou chame fanm? Nou cha lè nou moute nap prente nou gouye san nou pa fè lanmou anyen. Ou pako jwenn ak gason cheri ou poko jwenn ak gason. Chak jou son diri kole sòs jou son diri kole legim nou pa chanje nou pa bat moun pa moun nan. Èske w chanje talè wi ou talè banm di w yon bagay èske w èske talè wi. Fi, m pa konn a ki tip de fi w konn an afè, so banm jis pa pale nan dosye sa cuz yeah.
Eske eske lè w ansanm avèk yon fi ou pa vle tankou la pi baw pi baw diri sòs pwa chak jou right nou t wi nap pale de sex right now. Nou konprann moun wi. Yo pa konprann. Ok, n ap pale de fè bagay. Ok, so, ou pa vle pou l ba w diri sòs fwa chak jou. Non. Men, èske ou janm pran tan w pou mete ti flè, pou w limen ti bagay, pou w fè tout ti bagay sa yo pou li? Èske lè w ap fè bagay ansanm avè l, si w t ap gouye, si w t ap gouye nan bò dwat la, ou gouye nan bò goch apre? Like, èske ou janm. Jezi, Jezi, ou konn twòp wi, Bondye m te pa nan anyen tande. Sa l ap di a trè bèl, trè enpòtan. Kite l fin pale. Eske, eske, eske ou chanje, eske ou chanje tout bagay sa yo pou li? Ou pa vle tankou lè, n, n, m pa gen pwoblèm. Nan moman sa la n ap pale an la, m konnen pa gon timoun nan, nan, ou renmen ansanm avè l. I mean, nan, m, m pa di tout moun. M pa kwè nan moman sa n ap pale an la, pa gon moun, nan moun m ap gade yo la. I don't know. M pa konn gade moun sou aparans. Pou w ka di m ou pa, ou pa ka bay yon moun yon bèl bagay, si w ap satisfè yon moun ou pa ka satisfè, satisfè l byen. You know, so an nou di konsa eske ou satisfèl nan fason poul satisfèw? Sèvi wè jan pou sa. Sa ka rive tou m pa konnen ki kote ou ye, ki kote bagay, gen yon pakèt moun tou ou pa mete nan vouch ou konnen yo pral baw ratman bed, ratman nan sou kabann ou. Sa pa fè dat sa, sa pa fè anyen.

Dwe souse byen. Pi gwo respè k sa. Gen fi ki ki pa ka souse, ki pa konn souse byen. Konsa tou genyen ki mastè nan souse. Ou pa ka respè k pou tout fi konn souse. Imajine w, gen anpil fanm ayisyèn ki pa konn kòman pou. Ok, ban m di w yon bagay Mike. Ban m di w kòm, ok, la plipa gason kòman nou ye. Nou menm fi, nou ka sot nan lari a la, nou rantre nan yon mòl la, nou jwenn yon parfum, oubyen yon mayo, nenpòt bagay kèlkonk, n ap achte l pou mennaj nou. Nou menm nou pa konsa. La plipa nan nou pa konsa. Pa di nou.